Salut bonswa a tous Jodi a nou vin rakonte w ti istwa sa de yon jèn gason yo rele Prince Widley Lap pase mizè avèk manman n, manman n toujou ap ba l bon konsèy. Bon konsèy. Manman ap dil pou gal pran pa avèk vakabon men li menm li pa vle tande se tchuipe manman manman di depi wè ou pa pran swen tèt ou li pap bon pou wap egrèt sa li di manman ou pale nan tèt mwen twòp mwen paka konprann ou ou fè m paka ret bò kote w li di m pale w pitit mwen. Li di a, ou pale twòp, ou son granmoun ki pale anpil, li di a m pale anpil pitit mwen, ebyen ou gen pou wè sa, li vire do l, li kite manman an, sa vle di sa manman an ap di a pa enterese li. Rive yon bon jou li leve, l ale kay tout ti mesye ke l ap prenmennen yo, tout ti mesye, li ale li tou sou, li tou ay, li pa menm ka kanpe kò l, se menm moun sa yo k ap ba l move konsèy. Men, li pa janm pran swen tèt li. Sa manman an di l lan, li gen pou l wè sa nan fiti a. Men li menm li pa t janm konnen se pran plezi avèk zanmi, bay blag ak zanmi li santi se sa k te pi bon. Y ap ofri l bòz, y ap varye tèt li, lè l rive se pale manman n mal. Men, m ap di nou, nou menm ki gen yon grenn manman, kenbe l fèm, paseke Pou lavi nou pa pase menm jan avèk Prince Widley. Jan lavi ap pase pou li a li pa bon menm. Li santi ke li santi l fyè nan sa l fè a men li la lap mande zam pou l al kidnape moun. Men Rasta pat vle ba li zam nan. Li santi l fache, li santi l vekse, lap joure manman l, li di l santi l ta touye dam sa a. Paske manman an chita la ap pale nan tèt li detanzantan l santi l gen pwoblèm avè vye dam sa a. Men mesye yo toujou ap di konsa e nou menm nou avanse vre nap fimen avè w. Men fò konnen ke nou pap janm ka rete avèw nèt, pran swen de tèt ou pran swen manmanw, menm si wap fimen pran swen manmanw tande sal diw, li di ah sa wap dim nan mpa bezwen konnenn, li pa bezwen konnenn li pran linèt mete nan zyel li di se sou aksyon liye, nèg la diw ka sou aksyon enben pa gen problèm veye lè wal nan lari an pou anyen mal pa rivew, epi lòt patnè a di ah sa wap di nèg la, nèg la mandew zam poul al fè aksyon ou pa vle bal zam poul al fè aksyon. Apre sa, pandan patwon an te fè yon soti pou l ale, pow! li pran yon katouch. Patwon an pran katouch, li tonbe, li mouri. Nou pral wè aksyon ki pral genyen ke zanmi pap janm ka rete avè w pase manman w. Patwon an pran yon katouch. La a, li pral imajine kisa ki pi mye. Eske se manman l ki pi mye oubyen eske. Se zanmi ki pi enpòtan. Li te kite kay manman l al jwenn zanmi l al sezi. Patwon an mouri. La yo pa konn sa pou yo fè. Tèt yo cho, yo kouri yo al gade patwon an ki blayi atè a. Pou m byen di w, se menm egzanp sa pou ou tou. Bondye p ap janm lage w nan wout. Menm jan li menm li te pran patwon pou totes pral. Li te ap bay manman l imilyasyon. Poutèt patwon an, enben jodi a, gade ki sa k rive, patwon an mouri, li, tou de ret. Pral rive, li te deside retounen kay manman l. Men manman an te di, Mwen p ap resevwa w ankò. Non, lage m, lage m! Ou mèt ap fè tout sa yo, mwen p ap resevwa w ankò. Ti sè l yo kanpe, y ap asiste l, yo pran l tankou moun fou. Li di, Non! Manman di m papa m pap asepte w ankò lage m Li vle kriye fè che nan pye manman Manman di non mwen pa bezwen w nan kay mwen ankò Al jwenn vakabon parèy ou yo Di manman tout nèg yo mouri manman Manman asepte m lakay ou ankò manman Kounya m wè apre ou pat gen yon lòt ankò L met ajenou Manman pa vle Manman di konsa non mwen pa bezwen w nan kay mwen ankò Manman di menmke sa e pitit mwen l ye Menmke li fè m tout bagay sa yo m pa ka kite l atè Genlè map oblije al prann map metel lakay mwen petèt sal te fè yo li pat konnen yo gade banm tounen al prann lèl tounen lap kriye mama pran mwen nan kay la ankò manmi pran mwen ankò manmi li di pitit mwen vini vini poum byen diw bondye nan nenpòt sikonstans li pap janm kitew menm si tout lòt moun vire do ba ou li menm lap toujou te bò kotew sè yo ap griyen dan sou li yap tire foto e tèlman yo kontan wè frè yo tounen vin jwenn Bondye e respekte manman nou ou menm ki tap swiv bèl mesaj sa ke ou kenbel an pratik mèsi mèsi.